Bonjou bonswa fanmi m yo kòman nou ye m espere nou byen m espere nou anfòm se Valina ankò ki tounen nan kay la jodi a m vin di nou konsa pou nou fè lòt zanmi chache lòt zanmi pou nou fè paske nou wè ansyen zanmi nou yo yo jalou de nou yo pa ta renmen wè byen pou nou Yo fè sa yo vle, yo di sa yo vle pa rapò avèk nou menm. Sa k fè sa? Paske yo rekonèt nou, se te kondisip de klas nou yo te ye, se te vwazen nou, timoun ki leve nan menm katye, nan menm zòn ansanm avèk nou. Ban m di w byen, pwofèt pa onore nan patri l. Ou gen dwa ou non travay la ansanm avèk yon ekip zanmi, vin gen yon rekritman, ou postile, ou bon, zanmi yo, yo gen pwoblèm avè w. Yo pap respekte w antanke yon lidè, antanke yon chèf. Sa k fè sa? Paske yo rekonèt ou. Paske yo konn kiyès ou ye. Men wè si ou chanje pozisyon w al nan yon lòt zòn kote nouvo moun, w ap wè jan yo ba w respè w antanke lidè, antanke chèf. W ap wè lè yo pale, kòman y ap aranje yo. Koman yap respekte lwa ou koman yap respekte lod ou men wè moun ki te leve nan katye avek ou ti kondisip ou dzanmi ou konn sa yap di lè ou pase yon lod oh ki entèl kap vin pase moun lod la depi kilè depi kilè entèl ap vin pase ap vin pran poz chèf li wi li se chèf. Sak fè Nou pa pranl paske l chèf paske li leve nan l menm zòn avèk nou l leve nan menm katye avèk nou l se vwazinaj nou se sak fè map di nou chache lòt kontak fè lòt kontak fè lòt nouvo zanmi zanmi sa yo yo jalou de nou yo pa vle wè nou lè nou on bagay demen yap di oh oh tifi sa wi. Manmanl te konn ap vann si manmanl ap oh gade ti valina kounya kap pase sou mwen paka relem gade ti entèl kap pase sou mwen kounya paka moun nan gendwa pat menm te wèw menm non li gendwa te tèlman gen bagay nan tèt li li pat wèw men kòm se li te rekonèt ou li te konn kote ou te leve li te konn kiyès ou ye li tou pwofite ap denigrew li tou pwofite ap montrew ou ba. Chache nouvo zanmi tande, fè lòt kontak, ansyen zanmi nou yo jalou de nou. Menm jan frè ou sè ou kapab jalou de ou, yo pap panse si ou tap yon bagay. Men depi ou vini yon bagay ou vin yon lòt moun, yap jalou de ou, yo pap baw respè ou, yap toujou fè ou konnen men kiyès ou ye, men kote ou sòti. Ou konprann mwen? Fè lòt kontak, fè nouvo zanmi. M pa di nou pou nou retire ansyen zanmi nou yo non. Moun, moun ki avèk nou non. Men, depi nou wè nou gen yon ansyen zanmi, se konsa l kanpe, retire l sou nou. Nou wè ansyen zanmi nou an, l ap, l ap toujou vle wè pou rete anba. Sitou si w, si w pran yon nivo. pasel lap toujou wè plas ou pa ta la lap jalou ou nou wè nouvo zanmi nou yo kòman yo ap wè yap kontan pou nou yap toujou ede nou sòti yap toujou montre nou kèk chemen kote pou nou fè nouvo zanmi nou yo pran prekosyon avèk yo. Ansyen zanmi nou yo, pran prekosyon avèk yo alò. Ekskize m, ansyen zanmi nou yo, pran prekosyon avèk yo paske yo p ap respekte nou. Depi moun nan pa respekte sa ou ye a, ou menm mete l atè. Chache lòt kontak, fè lòt zanmi, fè lòt nouvo zanmi. Lòt nouvo zanmi an, l ap wè w gen kapasite men yon ansyen zanmi w lan, l ap wè moun tankou w pa ka jere pòs sa a. Moun tankou w pa ka jere biznis sa a. Se sa l ap wè. Ti entèl p ap kapab. Men w wè nouvo zanmi w vin genyen an, w ap wè. W ap wè jan l ap pran w. W ap wè jan l ap pote w. Jan l ap wè valè w genyen. Jan l ap ba w kapasite w. Jan lèl wè kapasitew kòman lap wè bagay la men wè ansyen zanmiw lan se tèt fè mal tout sa w fè pa bon pou li tout jan w kanpe tout jan w mache pa bon pou li paskel rekonèt ou li pa baw valè ou gen valè tande pa okipe ansyen moun kap di w entèl wi pitit entèl wi kounya pa okipe yo ou gen kapasite chanje zanmi. Kontakte Fè lòt kontak avèk lòt zanmi Si ou te yon direktè, fè lòt kontak avèk lòt direktè. Pa rete sèlman nan katye w la, nan zòn ou an. Fè lòt kontak avèk lòt moun. Jwenn avèk lòt moun, jwenn avèk lòt moun, w ap wè kòman w ye. Mwen renmen nou anpil se ti konsèy sa m te pote pou nou, pa bliye abone, pataje, like. Tchao!